Dosye manifestasyon yè 18 novanm nan mezanmi te gen anpil moun nan lari kote tout moun tap manifeste donk e e aktè politik yo yo menm yo tap manifeste donk nou menm nou te remake gen yon batay kap fèt antre tout aktè politik sa yo kote moun yo tap manifeste pu yo mande bon jan kondisyon de vi gen moun ki tap mande pou prezidan ale konsa tou genyen ki tap al anbasad anbyen nou te wè yon batay ki tap fèt antre e e e e sektè demokratik e popilè a avèk e e pitit Desalin, Moyiz Janchal donk mezanmi nou remake ke bagay la li vire yon lòt fason kote youn ap choute sou lòt donk ou te wè tout moun e e tout gwoup moun sa yo te met tèt yo ansanm pou yo te voye prezidan ale kounye a la nou vin wè gen yon lòt batay kap fèt kote e e nèg sa yo prèske e e prèske yap goumen a 2 moun kote e e sektè demokratik la ap goumen avè 2 moun kote yo menm yap goumen pou yo wè kòman yo kapab jete prezidan Jovenel Moïse e yo menm yo gen pwoblèm avèk e Moyiz Jan Chal. Donk nou menm nou remake e sektè demokratik e popilè a ki gen ki gen ladan yon pakèt e nèg kote ki gen ladan Youri Latòti, gen ladan Don Kato, Nenel Kasi, Chilè Lidò e e Andre Michèl don avèk anpil lòt moun ankò ki swadizan ladan anben yo menm kote yo te e e e pwone yo menm yo t ap fè manifestasyon 18 novanm nan pou wè kòman yo kapab di di prezidan Jovenel Moyiz pou l ale 7 fevriye 2022 paske yo menm yo te kòmanse Kafou Ayewopò pou yo ale Pu yo pase channmas e pu yal devan palè pu yal pale avèk prezidan pu yal di yo menm e e prezidan li menm li pap ka rete e e nan palè a donk li menm fòk li bay e e e e pouvwa 7 fevriye 2021 anbyen nou konnen prezidan li menm li te di e 7 fevriye 2022 li prale e li menm fòk li fè eleksyon anbyen nèg sa yo di yo pap al nan eleksyon avèl Donk nou konnen kijan bagay la ye, nèg yo ap manifeste tout bon vre men e genyen nèg k ap negosye pa anba avèk prezidan, avèk gouvènman donk nou menm nou pa konnen men Morechal li menm li te di li menm li pap al e al mande pou prezidan ale li menm li prale dirèkteman anbasad pou l al pale avèk blan pou l sispann foure bouch li nan koze pwoblèm peyi a sitou sou e kesyon nèg yo ap kraze brize peyi a donk li menm pou yo kite ayisyen dirije tèt yo pou kont yo pou yo sispann dirije moun pou yo sispann kenbe peyi a. nan povrete jan l ye a anbyen e e se te batay sa k te gen anbyen kote moun sa li menm te fè konnen ke e e depi nèg la paka al devan anbasad anbyen li menm ni pa avè l anbyen nou wè se batay sa k ap fèt kote youn ap tire pwen sou lòt donk nou pa konnen jis kilè ki kote bagay sa ap rive e e gen moun ki ta menm fè kwè ke e e prezidan jovenel mo e e prezidan jovenel moïse li menm avèk e e moïse jan chal se e e se menm bagay la ye moïse jan chal pran pòz ke li menm ni pa avèk opozisyon an li pran pòz li pran pozisyon l Anbyen genlè se pa vre daprè plizyè moun, daprè plizyè moun nan sektè demokratik lan. Donk nou menm nou nap mande ki kote sa prale, kilè nèg yo ap met tèt yo ansanm pou jan peyi sa a ye la, jan ke bagay la an difigilte sitou sou kesyon ensekirite sa, pou nou wè nèg sa yo yo ap manifeste, omwen nèg sa yo ki pou ta swadizan pran devan pou wè kòman yo kapab met tèt yo ansanm pou yo wè kòman yo kapab reyalize yon gwo bagay nan peyi a, pou wè kòman yo ka fini avèk kesyon ensekirite sa kap vale tèren tribòpabò, moun ap tonbe tribòpabò, anpil moun ap tonbe, anpil moun ap mouri. Enbyen nou remake ke nèg sa yo se pa sa se pa sa yo ap fè se yon politik nèg yo ap mennen e politik sa se politik ki bon pou yo se pa politik ki bon pou pèp la paske nou wè nou remake nèg yo ap batay kote sektè demokratik la li menm l ap mande tranzisyon pou wè kòman li menm li kapab foure pye pa l e nou wè Moyiz Chalès li menm se kòmsi li menm li pa bezwen tranzisyon men li menm li bezwen fè pèp la wè men nou te men nou te remake ke lapolis li menm avèk Moyiz Chalès nou remake pa twò gen gaz nan manifestasyon pa li a pa twò gen dezòd Jefferson Valliere li menm li t ale dirèkteman kote li ta e li te rive anbasad pou li te pale, men nou remake li li te fè diskou sa li te bezwen fè a kote li t ap mande pou e e e pou pou nèg yo pou yo antann yo pou yo e e pou yo repale pou yo e e pou yo gade pou wè kòman yo ka metèt yo ansanm e li menm li te mande pou pou moun sa yo sispann sipòte moun kowonpi sa yo nan peyi a pou wè kòman e yo kapab soti tèt yo la e nou menm nou remake ke nan bò e e e e sektè demokratik la kote nèg yo menm yo te kòmanse pran gaz sou channmas nou pa konnen èske Sa ta vle di ke prezidan li menm li dakò avèk Moyiz Janchal oubyen tou èske sa ta vle di moun sa yo gen yon lyen ansanm paske nou remake ke jan ke manifestasyon konn abitye fèt e polisye konn ap kraze la nou wè pa e branch pa Moyiz Janchal la kote li menm te soti Kafou-Aéroport pou l ale e anbasad la men nou te wè l te ale trè byen kote kote nan e nan nò peyi a kote li menm li te moute drapo Rougenwald, donk nou remake ke li menm bagay pa li te byen mache dapre plizyè moun, dapre plizyè jan ki ta fè ko, ki ta fè konnen ke Monchè Chal li menm sa li te bezwen fè a, e mesaj li te fè pase a, li fè pase. Anbyen, e pou bò kote e sektè demokratik e popilè a, anbyen nou remake nèg yo ap plenyen de e a depi apre manifestasyon an, anbyen yo di yo gen moun ki pran gaz, yo gen moun ki viktim, donk nou menm nou e e e yo ta fè kwè ke. Moise Jean Charles li menm se pou se pou Jovenel lap travay donk mezanmi eske se vre eske se pa yon politik nèg yo ap mennen konsa pou ta fè ke e moun sispann swiv Moise Jean Charles e tou e pou wè kòman yo te kapab jwenn moun paske moun sa yo prèske fin pèdi tout e tout pèp la konfyans pèp la prèske fin pèdi yo paske daprè plizyè bagay ki daprè plizyè bagay ki pale kote nèg sa yo tap negosye avèk prezidan pou wè kòman yo te kapab jwenn plas jwenn djòb e nan gouvènman donk ou remake nèg yo se pa goumen yap goumen kote yo menm yo ta di ke e moun ki nan gouvènman sa yo moun sa yo konwonpi sitou avèk prezidan Jovenel Moïse yo di li konwonpi yo di li se li menm kap bay gang e zam se li menm kap sipòte baz jenèf lan anbyen kote e gen yon bif kap fèt gen yon batay kap fèt antre gwoup moun sa yo donk nou menm nou pa konnen jous kilè peyi sa ap soti nan nan doulè sa li a nan pwoblèm sa li a nou remake manifestasyon kap fèt nan peyi sa donk se pa an avantaj popilasyon li se nan avantaj Nèg yo manifestasyon an ye anbyen nou remake lapolis te kraze manifestasyon e e nèg sektè demokratik yo sou channmas kote anpil moun te pran gaz gen moun ki ta rive pran bal donk nou menm nou pa konnen jis kilè peyi sa ap soti nan doulè sa sitou nan e e kesyon bif sa kap fèt la paske nou remake peyi a mezanmi se bak lap fè se pa avan lap fè nèg yo pa janm met tèt yo ansanm pou yo wè kòman Yo prale pou wè e kòman yo kapab retire peyi a sitou avèk kesyon ensekirite sa, anben nou remake nèg yo yo menm yo di e sitou pou sektè demokratik la ki gen ladan Chelè Lwidò e Andre Michèl anben nèg sa yo yo pale yo fè konnen ke yo menm yo pap al nan eleksyon avèk prezidan epi gen anpil moun ki ki kòmanse pale ke nèg yo prè pou yo al enskri nan eleksyon pandansetan yo menm sou radyo yap di yo pap al nan eleksyon avèk prezidan Eske sa ta vle di ke nèg yo ap pran pèp la pou pou tout moun kòm enbesil? Donk nou menm n ap rete tann pou n wè, malgre nou nou remake yo menm yo di se tranzisyon yo bezwen anbyen nou remake mouche la li menm li di li pa pral nan tranzisyon paske li pa bezwen ti bout tan sou pouvwa li menm li bezwen pou l ale nan eleksyon pou li menm pou l ka rive prezidan e plas li bezwen an pou l ka prezidan pou l ka fè sa li sa li gen di e sa li di li gen pou l fè a donk nou menm nou pa konnen eske misye ap fè sa vre eske l ap rive prezidan oubyen tou Eske nèg sa yo pap al kanpe anfas li paske m remake ke sektè demokratik la ki gen yon pakèt nèg ladan an byen nèg yo vle kite kite Moise Jean Charles paske daprè bif nou wè nèg yo ap fè depi apre ke Moise Jean Charles te fin fè deklarasyon kote li menm li te di Neel Cassy li pa janm pale avè l li te demanti mesye a piblikman an byen depi lè sa gen yon batay kap mennen donk yo ta fè konnen ke Moise Jean Charles li menm se E se nan phtk li foure kò l donk li menm se sou lafòm li rete pitit Desalin donk nou menm nou pa konnen men nou wè gen anpil moun ki dèyè Moise Charles gen anpil moun k ap pale de Moise Charles nou wè gen anpil moun ki swadizan di sa se dènye lè Moise Charles li menm pou l prezidan èske sa ta vle di ke Moise Charles pral pran pouvwa oubyen tou èske eleksyon ap rive fèt vre paske nou remake nèg yo sektè demokratik yo nèg yo ap met tout zam yo deyò pou pa gen eleksyon èske se blòf y ap bay nou menm nou pa konnen n ap swiv dosye a de lwen e de prè paske nou konn kijan Peyi sa ye nou konn kijan nèg sa yo ye nèg sa yo se tèt yo wè se enterè yo wè malgre nou remake tout sa kap pase nan peyi a tout deblozay kap fèt nan peyi a tout moun kap tonbe nan peyi a anben nou remake nèg yo yo menm son sèl kesyon yap pale se kesyon konwonpi se kesyon pou wè kòman yo kapab retire prezidan an sou pouvwa li menm pou yo foure pye pa yo pou yo fè tranzisyon epi yo kapab fè eleksyon pa yo pou yo ka mete moun pa yo paske nou remake ke nèg yo gèlè santi yo pa twò alèz lè ke se yon lòt moun kap dirije ke ke se pa yo paske nèg yo konnen yo trè e e e nèg sa yo gen trè o e e anpil odas lakay yo nèg sa yo trè vyolan yo ta renmen se yo menm ki pou toujou ap dirije pou yo kapab piye peyi a donk nèg yo pap met tèt yo ansanm kèlkeswa li te bò gouvènman li te bò nèg e e e sektè demokratik la ni bò e e Moise Jean Charles la tou paske nou remake Moise Jean Charles li menm se yon nèg kòmsi ki kanpe nan mitan ou pa konn ki kote li kanpe fiks men e e gen anpil enfòmasyon ki ta fè kwè mesye a li menm li plis panche bò e e e bò Jovenel Moise paske yo paske yo remake Tout sa lap fè li plis bon pou pou Jovenel Moïse paske li menm li pat li pat enpoze Jovenel Moïse fè anyen nan peyi a li menm se manifeste li tap manifeste li pat pale prèske avèk gouvènman li te pale avèk anbasad etazini li te pale avèk onu li te pale avèk tout etranje ki kap sipòte nèg kowonpi nan peyi a kap sipòte nèg kap fè dezòd nan peyi a kap sipòte nèg ki pap regle anyen nan peyi a kap mete peyi a pi ba ke jan li ye a nèg kap detwi peyi a anben sa moun sa li tap pale kap sipòte gang nan peyi a. Enben li menm li voye yon mesaj klè, li adrese mesaj li avèk tout moun, kèlkeswa li te nan gouvènman, kèlkeswa li te bò opozisyon, kèlkeswa li te bò sektè prive, anben li adrese mesaj li avèk tout moun, li menm li di se pou pèp la kapab rale yon souf, donk nou menm nou va konnen èske sa mesye a di a, èske se pa kanpay li lap mennen, paske nou konn kijan nèg sa yo ye, lè ke yo poko prezidan, lè ke yo poko anyen nan peyi a, anben nèg yo vle bay tout kò yo, epi lè ke yo fin prezidan oubyen lè ke yo fin sa yo ye a, Anbyen ou remake nèg yo yo menm yo kouri yo kite pèp la epi yo fè sa yo vle e kòmsi depi nèg la pran pouvwa li gen yon moun kap manipilel li gen yon moun kap dirijel donk sa li menm li ta vle fè a li gen dwa pa li dwa paka fèl epi li menm li pa janm gen kouraj poul ta di ke li menm yo barel poul demisyone poul bay yon lòt moun ki gen grenn nan bouda pou fè travay la. Donk nou menm nou pa konnen jous kilè peyi sa ap soti. Eske batay sa l ap sispann? Eske batay sa ap rive yon kote? Eske nèg yo ap rantre nan dyalòg malgre nou wè e kit gouvènman an, kit Jovenel Moïse ap mande dyalòg, kit Moise Jean-Lenoir l ap mande dyalòg, l ap di fò nèg yo pran tèt yo, fò nèg yo met tèt yo ansanm pou wè kòman yo kapab retire peyi a nan sa li ye a pou n sispann anba zago blan sa yo toujou. Enben nou menm n ap rete tann pou n wè kisa sa ap bay. Eske Moise Jean li menm Lap rive e esa liv li ye eske lap rive ou byen tou eske nèg sektè demokratik sa yo eske yap rive jete gouvènman sa 7 fevri 2022 paske nou wè nèg yo misyon yo menm se pou te manifeste ale devan palè pou di yo pap al nan eleksyon avèk avèk jovenel moïse pou kraze kayp sa nouvo kayp sa met sou pye a epi pou e prezidan bay palè a 7 fevriye 2020 2021 donk nou konnen 7 fevriye 2021 an li twòp li trè pwòch la e prezidan li menm li sèmante 7 fevriye 2022 li prale donk nou menm nap rete tann poun wè eske nèg sa yo ap kontinye bloke peyi a Kontinye bloke lekòl, donk nou va konn se sa n ap mande kenè yo pou yo fè bagay la nan lòd, nan disiplin pou wè se nan avantaj pèp la, se pa tèt yo pou yo wè, men tout moun kòmanse wè anba nèg sa yo, kèlkeswa li te bò gouvènman, li te bò Moïse Jean Charles, li te bò li te bò sektè prive, li te bò opozisyon, anbyen nou remake, nou wè ke nèg yo se tèt yo yo wè, se enterè pa yo wè, e pa enterè peyi a, donk nou menm n ap mande pou nèg sa yo resezi yo pou yo wè kòman yo kapab met tèt yo ansanm Pou wè kòman yo kapab mennen peyi a, donk pase peyi a pa ka rete nan batay tout lasent jounen, fòk nèg yo met tèt yo ansanm pou yo wè kòman yo kapab retire peyi a nan kesyon ensekirite sa paske ensekirite sa ap vale tèren tribò pa bò donk fòk nèg yo wè peyi a avan tou avan ke nèg yo wè enterè yo paske se peyi a se yo menm nèg yo se yo menm pèp popilasyon an ap bay misyon pou defann yo donk se de sa nou te pote pou se de se manifestasyon yè a mezanmi. Gen anpil deblozay ki pete, donk nou menm nou ta swete ke nèg yo fè manifestasyon yo a nan bon kondisyon, nan kondisyon kote yo menm yo ap sipòte popilasyon an, kote yo menm yo kapab retire popilasyon an nan mizè ke sa yo ye a. Donk nou remake gen yon batay k ap fèt antre opozisyon an, sektè demokratik e popilè a avèk Moyiz Janchal epi. e gouvènman donk nou menm nou pa konnen ki kote bagay sa ap rive e kiyès moun kap pote la viktwa donk nou menm nap rete tann poun wè kisa e manifestasyon sa yo ap pote kisa e ki chanjman bagay sa yo ap pote pou popilasyon an donk nou menm nap veye dosye sa yo de lwen e de prè nou menm e sèl sa nap mande w se abòne avèk chanèl la pataje videyo yo pou nou like yo e kite kòmantè pou nou pale avèn nan kòmantè ou menm ki gon bagay ou ta renmen ajoute ajoutel nan kòmantè nou pwochèn ribrik nou menm nap ale sou sa pou ou deja nou di w mèsi paske w chwazi rete tande nou.